Kòman? Ou pa ka fin chwazi rele m epi annapre pou ap pase m lòd sou li? Eske m te voye request ba ou jènjan? Oh!
Konsa menm? Talè, tann mwen, tann mwen fre fre. Aah!
Mezanmi, m bon jan m sezi konsa. Madan, madan Dimilòm, Madan Dimilòm ofisyèlman Shibebi se madan Dimilòm. Bon lè nou di madanm nou konnen kòmsi mennaj men moun yo pa prèske nan koze mennaj mennaj la kounya depi nèg la al gen fanm li se madanm li madan Dimilòm. Madan Dimilòm kòman w ye?
M t ap siye yo talè chouchou, tann mwen. Ou mèt kontinye bay diskou ou, ou kòmanse ap byen pale la, e bon m fin sèvi Yeah. pou sa apre sa pou m fin avè w. Pa gen pwoblèm.
So, Madan Dimilòm ap travay tou. Ok, so, l ap travay. E m pral poze l 2 twa ti kesyon sou relasyon ke l gen avèk Dimilòm. E nan jou k ap vini yo, m sipoze al fè w emisyon avèk Shibeby tou. Men fò m evi. te chi baby a parce que nan sans que e fom fom fom kenbel nan nan gòj de fason a ce que pou pa gen gwo mo ki di e de fason a ce que parce que gen timoun ki gade show a gen granmoun ki gade Fredly Jean Baptiste lakay ou e fok nou fon ti jan pou nou jere sa ou konprann men se madan Dimilòm donk se pa buzz kap fèt yo ansanm pour de vrai. Yo ansanm pou de vrè ok. Yo ansanm pou de vrè. E madan Dimilòm ap travay wè humm ou konprann humm lap travay wi humm ou wè lap travay wi travay lap travay la zafon moun chita ranse ou wè zafon moun chita ranse lap travay eske se bon Damarco a. Banm tcheke poum wè si se bon Damarco a. Paske m wè gon m gon kont yo dim Fredly Jean Baptiste ki ki ki ap mache joure moun sou entènèt la ke mwen menm m pa konn fè bagay sa yo mwen menm. An non e pa bon Damarco a son fo Damarco. Son fo Damarco. Gon fo fredly jean baptiste mezanmi gon fo fredly jean baptiste kap mache joure moun m pa mete moun joure pou mwen ok m pa mete moun joure pou mwen m pa mete moun al anba pos moun al manke moun dega pou mwen ok e sim bezwen manke moun dega se mwen menm kap vini an chè e an os kap vini sou sou sou instagram ou pare I can hear you.
M te mete bagay mwen sou mute. Ou fèm pa ka pale. Ok.
So definitivman, definitivman ou se, ou se mennaj dimilòm. Wi.
San boz, premyèman, oh Fred ou banm pwoblèm, m pa ka pale kreyòl, ou banm pwoblèm, ou banm pwoblèm. A eseye, do your best cheri. Ok, premyèman m pa gen tan pou m benyen. Mm-hmm. So sa vle di yon fanm tankou mwen m pa gen tan 9 è di maten pou 8 è di swa chak jou, so yon moun tankou m pa kap nan pèdi tanm nan fè bòz, fè moun wè paske m pa gen tan pou tèt pam. So. Se ta di wap travay a tèt ou, wap travay a tèt ou epi wap travay e e like m pa di a moun non, kòman m ta ka di sa? Paske m pa vle like, ou konprann? Donk wap fè 2 djòb, wap travay a tèt ou epi wap travay. Map panche.
Ok wap panche vwala. Paske m pa vle wap travay a moun nan paske m pa fin twò renmen ekspresyon like tankou ou wap travay a moun nan etc. Ok donk ou ansanm avèk. Sa talè bebe.
Ok.
Ahh li fè cho hein. Bon yo dim gen tout tan sa map vin isi epi mpa pale anglè kounya mal pale anglè epi mdi yon mo ki pa bagay kounya nou pral pran nan toure li mpral sou tout bagay nèt e pa vre sak gen sim pale kreyòl yon moun ou pa konprann m espere moun ki la yo se ayisyen yo ye epa nouk pou di lè poum pale lè poum pa pale esann bezwen. Konnya mal di pou on de pou on de de de epi konnya la sa w tande a e Wilda di m rele l an e sa n bezwen m bezwen pou moun al fè it sou mwen pou moun al griyen dan sou mwen humm.
Ok Fred men mwen la m pa gen moun pou konnya an n pale. Yeah so se se konfime. Oui se. Ti lòm nou de vre, pou de bon. Se vre, se konfime. Ok, so konbyen tan Roda sou sa gen ansanm? Euh, nou pral genyen 2 mwa ansanm. 2 mwa ansanm, a bon, enteresan. Bon bagay ya. Ok. Men avan sa, fòm di nou, ou konnen mwen m son moun kare, m pap joure non, m ap ranje bouch mwen. Se vre, te rive sou Dimilòm. Ok, so ou menm ki rive sou misye? Se mwen k koze ansanm avèk li, se mwen ki bagay, ya. Se mwen k fè premye pa, nòmalman se mwen. Kòman w konn pa misye?
Ki sa w di misye? Ki sa w te di misye? Premyèman, se nan yon live sa te kòmanse, li te live, mwen monte live la, epi m di, oh, m pa ka di gwo kreyòl, epi m di, m anvi jwe avè l, m ap tradui an lang lan, m anvi djope, djope sou. Pat la you know manvi. Yeah. Manvi kouche avèl ui kouche kouche kouche ou kon ti kouche kouche ui Nice thing. manvi bagay li One manvi night.
bagay m jis dil bagay la konsa epi li te gon zanmi l avèl nan live lan Mhm. epi li di map bo zanmi m lan pito pou pou jwe avèl bagay m di non se avèw mwen vle dòmi bagay so se ou m chwazi epi se nan konsa l kòmanse alò alò petèt petèt petèt misye pat panse ke ou te seryez lò w di l sa e sa k fè l pwopoze w zanmi l lan ya aah ou sou mwen wi ou konn bagay yo ya l pat panse m serye so li pale m de zanmi l lan epi se lè l fin fè live lan epi m al nan inbox li m gade l ap live epi m al nan inbox li Epi m ekri li, mwen di, ya m serye bagay, se si m voye WhatsApp mwen ba li, li, ou konnen, m fè pou mwen menm jan mwen, ou. M pa jwe pou granm esi, so. Epi se nan kont sa. Men, men, men, men, men, kisa k te pouse w al anba live misye, ou ekri li? Kisa k te pouse w, ou gon bagay ki te atire w avan, ou te konn ap swiv li avan, ou te konn. Monchè, san manti, ou konnen mwen m pa nan bay manti, m pa reda moun. An pa raplem kisak te fèt. Mwen te mwen te kwè son moun ki live ke m te follow epi moun nan ap gad live lan byen moun nan te bagay li. Ok, e pou moun te? Premyè fwa.
Talè tann mwen cheri, tann mwen. Ou mèt bay ti pase sou sa map di an banm sèvi an mwen. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm.
So se pa sèl gason ki konn koze a fi. E fanm konn koze a gason tou. Ok, donk menm lè mwen menm m poko jwenn sa. Men fanm koz a gason. Donk se pa sèlman gason ki koz a fi. E si nou tande byen e jan Shibaby di an, ke li menm li te rive sou nèg la. E sa konn rive ke yon nèg ou yon fanm ou yon nèg epi l konn pa vle di sa oubyen li konn petèt mesye yo gen dwa panse tou ke ou se yon vye fanm paske anpil anpil dè fwa gen fi se pa vle l pa ta vle rive sou yon gason. Men se paske l konnen gason sa a pral jije l mal. Li pral di, Aee manzè k te rive sou mwen oubyen sa pral tounen jouman. Ok, sa pral tounen jouman. A, se manzè k te rive sou mwen wi, e li k te rive sou mwen avan oubyen. Jeneralman, mesye yo konn fè medam yo pase anpil mizè tou. Lefètke se fi a k rive sou nèg la. Nèg la konn fè fi sa soufri anpil. Menm lè l renmen l, li fè l soufri paske li konnen ke se fi a k te rive sou li. Donk sa vin fè kèlke pa, menm lè medam yo rive yon kote yo gen dwa yon bèl ti tonton ke yo renmen, yo gen dwa yon bèl ti gason, epi yo konn pa fin twò anvi al file Bel ti gason an paske e neg sa al ka vin panse ke al pou vin fè super star nan relasyon an ou byen pou vin pran pòz ou byen l ka di a m pat renmen w se ou k te renmen so janm tap di an chibebi anpil fwa medam yo konn ta vle komsi fi a ka rive yon kote l wè yon bel gason l wè yon bel neg li konn ta vle rive sou li men le fèt ke anpil de fwa lè yon fi rive sou yon gason. Pou mesye ayisyen yo lepli souvan, nou konn panse kòm si ke Afia se yon vye fanm li paske li rive sou nou. Nou konn panse tou ke nou ka fè sipèsta sou sou fi a paske se li menm ki te ki te ki te ki te ki te rive sou nou so ou menm ou pran ris la you don't care ou just di ou renmen nèg la ou di just di nèg la ke m renmen w cheri m vle fè l avè w an nou fè l. Humm Non mwen menm ou konnen deja mwen m son moun pa care sa moun gen pou di ou pa konprann So mwen fè afè mwen fason mwen m pa care si M pa care si yon moun wèl mal Nòmalman depi m alèz depi m sesi Se sa k enpòtan pou mwen But.
Ok, enteresan. So, m kontan ke, ke, ke men men gen moun anba live la ki di e sa w te fè avè, sa w fè avèk ti patnè w te marye. Ou te marye isi deja oubyen ou ankò marye oubyen m pa konnen. Mwen te marye avèk yon jèn jan, nou kite.
Ok. Bon, sanble fò m al fè yon show wi a Shibaby. Sa n panse timoun? Nou, nou, nou, nou dakò pou m al fè yon show avèk Shibaby? Eske nou dakò pou mal fon yon show avèk Shibaby paske m santi l gen ti bagay pou l pale men jan m di an m ap kòmsi swanye m ap ede l swanye langaj li kòmsi de fason aske pou pa gen gwo mo ki di e nou konnen kreyòl la kòman l ye men m ap fon yon jan pou m swanye sa so si vouzèt dakò e fè m konnen si vouzèt dakò fè m konnen. Si nou dakò pou mwen al fè yon show Kote m jwenn pil Arab se anba anba anba anba live la la a Apa m gen yon pakèt Arab la a Fleurvil t dakò pou show a. Promohit. M pa konn. Promohit, m salye w anba live lan. Donk eske nou dakò on cho avèk on cho avèk on cho avèk avèk Wesna Désir dakò fè djòb ou frè al bay entèvyou a. Mèsi. What you say bro? Yeah I'm good. Give me some water please. Wi donk yeah yeah yeah m gen Natacha e Natacha Lafontant ke map gen pou m al lakay li mwen genyen e Jerry Tardieu ke map gen pou m al lakay li ansyen depite Petion Ville la aprè Jerry Tardieu mwen genyen Suzana Sampeur ke m gen yeah I'm live ou lage ebyen ok nap wè talè. M gon bagay se mwen kap ros pa ros non m pa pros bal la non men se mwen kap entwodwi djaz kap jwa avan klas la m konnen fòm la bonè m prale bonè mwen menm paske se mwen kap entwodwi djaz la hein yeah oh e e misye metel nan tiwa misye li a misye metel nan tiwa hein yeah yeah yeah m ka gen m ka gen Konprann? Map fè w konnen sa map fè. E misye ap moute New York demen, misye ap nan fèt la aswè a epi li moute New York demen. M panse w ale deja mwen menm. Non, m pa yon moun ki envi. Ou pa di m Balan non, di m pral nan ti fèt avan frè m cheri. Non men ou fò m konnen ki fèt pou m pa konprann. Yè m pa tap ka ale tou paske fò m anba bonè. A kilè wap jwe? A kilè klas ap jwe? Bon si ti djaz la ap jwe. Men mwen pa affiche ti djaz la non. Non li ladanl ui l nan flyer a ui K-nation e mwen kap entwodwi yo. Apre mwen e mwen e klass selman yap mete men. Non li ladanl ui l nan flyer a ui K-nation. Enben ok. Enben ok m pral jistifye kob la. Yeah m pral jistifye yon kob asua la m pa gentan al benyen tèt mwen non m pral jistifye yon kob asua la paske asua ya klass e K-nation ki son jazz ki Orlando ke bon m just pral prezante m pa m pa host fèt la non m pa MC fèt la m just pral prezante jazz la that's it thank you papa thank you m just pral prezante jazz la ok. E m konprann, m pral jistifye kòb la. S on nouvèl fòmasyon mizikal, mesye yo sòti Orlando, donk yo just peye m pou mwen prezante djaz la. That's it. M pa gen pou m fè anyen ankò, m pa pral prezante anyen ankò ke sèlman prezante. sou yo that's it. Yeah so m santi w okipe anpil Shibaby ou dakò ke pou ou fon Fredly Jean Baptiste lakay ou pou w pase sou plato Fredly Jean Baptiste lakay ou a? Monchè nou ka fèl wi men pa anndan kay mwen an paske m pa konn si w pa gen kèk move zè sou ou epi tou m pa konn si w pa gen kowona tou epi tou ou konnen. Non map vin avèk map vin avèk tès mwen avèk tout bagay nèt. Map envite w map fè w vin jwenn nap kontre yon lòt kote pito but yeah pa gen pwoblèm nan nou ka fè yon show wi. Nou ka vin yon lòt kote, sa pa vle di se lakay mwen pou vini Fred. Bon si w rete ou m pap pale. Non, konsèp, tande, tande, tande, konsèp emisyon an se konsa l ye. Ebyen mwen m pa nan kay. Dommaj, m pap ka nan fèt Choudly a. M pap ka nan fèt Choudly an paske fèt Choudly an se aswè a, m pap ka nan fèt. Pale kreyòl. Fred, Fred fè m pa ka pale kreyòl. M pa anvi fè cho avè w monchè. Dayè m pa ka pale kreyòl. Ou fè m pa ka pale kreyòl, m pa alèz. Fò m ap woule lang mwen 30, 30 bò avan. Pou m jwenn yon bon mo pou m pa. Fè m kado, Fè m kado 15 minit sèlman nan tan w. Enben,
ann pale non. Pou konnya, ann fè yon ti pale non. Ok, yeah, donk, jan m t ap di moun yo talè a, se seryez relasyon w menm a Dimi Lòm lan? Yes, se seryez.
Ok, that's good.
Epi tou, ban m di w yon bagay ankò, Fed. Premyèman, ou konnen, m pa, o, ban m di w, premyèman, m se yon fanm, mwen pa viv tankou fason sa, ou pa konprann? Mwen pa chache prof nan eta sa. An, daryè lè m te bezwen moun konnen mwen, ou wè ki sa m te fè. Moun yo konnen deja m pa byen pale kreyòl, nou pa vle m pale kreyòl.
So nou wè ki sa m te fè, ki fason moun konnen ki yès ki Shibaby, ou a konprann? Sa t kòmanse nan poste moun, pa t kòmanse nan fè bri a moun, ou a konprann? Pa t kòmanse an zen, pa t kòmanse m antre m fè afè m. Pou kont mwen pèsonèl mwen. Pa bliye non, m te mande w, paske pa bliye non, mwen te di w pandan m live lan la, gen plizyè moun ki t ap di e Elemon te marye ansanm avè l la. M pa konnen èske w stil marye a misye oubyen kòman kòman sa ye. Se se di w te di sa anba. Nou pa marye ankò. Sa se, nou t ap pale de sa talè an. Nou pa marye ankò. Èske nou pa marye ankò, èske nou divòse? Wi nou divòse Nou divòse nou pa ansanm ankò Kòman ou di istwa la M te gentan pat ansanm avèl Mwa avan ke m te rankontre Nèg mwen Nèg la gonjan Salam malekoum malekoum salam Mwen m gon pakèt arab wi nan live lan M oblije salye yo So sa vle di nou te gentan bèl pa ansanm ankò avan ke m vin nan relasyon sa ke mwen ye nan moman an la. Ok. Epi tou, se pa pou, nou pa kite, sa pa gen anyen a wè avèk sa m ap fè, ou pa konprann? Ok. Sa pa gen anyen a wè avèk jan m chwazi mennen vi m, sa pa gen anyen a wè avèk rezo sosyal mwen, sa m ap fè, blablabla, paske gen anpil moun ki te panse ke m t ap kite sa m te konn ap fè yo lè m te fin marye, blablabla, ou konnen moun yo. But non m pat kite l, m te toujou kontinye, sa pat gen anyen a wè avèk sa, se pat rezon sa ke nou kite, you know. But se lòt rezon ki trè, trè bagay, but yeah. Nou pa bezwen konn rezon an. Donk la, ou gen yon nouvèl avanti, e konnya la, konnya moun yo, kòmsi kesyon yo tap poze se èske relasyon an seryez? Konnya èske, èske ou menm avèk Dimilòm, angajman sa nou pran son angajman ki serye? Se pa pou fè wè, se pa pou bèbèl. Mh, mh. Ok, that's good.
Wi, so jan m tap kon, kon jan m tap kontinye a fò m fin bay ti kal, ti kal de, ti kal detay lan. Wi, m kòmanse, oparavan lè m tap kòmanse desen e pat konsa m te bagay, m pat janm baze nan fè prank, buzz, blablabla, so e pa konnya mezanmi Fed, kiyès ki pa konn Ti Baby? E pa konnya Ti Baby ta vin nan bagay pou vin fè plis moun konnen blablabla. But, epi tou m pa moun ki gen tan tou, epi m pa gen tan pou m nan fè jwèt Fed, on moun konsa menm, m pa nan fè jwèt, m pa nan sesi. Ou se kwè m pa fè zanmi pou non m pa site m mal nan afè yo no pou moun pa di a entèl te di tèl bagay sesi sela pou m al nan jije m al nan sesi m pa m pa bagay sa yo m pa fè yo epi tou E e e e eske eske Dimilòm tou li li li li li kòmsi aksepte Shibebi jan Shibebi ye an kòmsi like aktivite Shibebi fè andeyò de travay li ke w ap travay tèt ou e Ou sou only fan etc eske eske Dimilom pranw avèk tout sa yo? Yes li asepte. Aksepte w avèk tout sa yo avèk tout ou menm? Li asepte tout mwen menm non sèlman l asepte li menm um banm sipò. Ah bon?
Lè w di baw sipò a ki nivo? Li menm poste sou paj li pou moun al follow mwen sou only fan you know like si w bezwen wè video nu mwen, foto nu mwen bagay sa yo al banm love la. Wap jwenn Ok. bagay sou paj mwen etc. So, sa son gwo jès. Si, Ok. si l fon bagay kwa, sa w vle m di w la ankò Fred? Sa w vle m Oh, li sipòte w, li sipòte w. di?
Ok. So wi, epi tou, um, premyèman, si mwen menm avèl, si m pat gen tan konnen, la, ok, an bon kè, si relasyon nou an pat serye, son bagay tèt anba nou ta fèl, li pa tap publik, ok, li pa tap publik paske Sa lèd anpil lè w fin ansanm avèk yon moun, 1 apre pou moun konnen w an pa ansanm blablabla, y ap vin pran w pou w pa serye. Ou pa konprann, y ap vin pran w pou w pa serye, sitou si 1 apre se yon bòz pou moun di a chibebi bagay, ap vin ranse avèk moun, fin fè moun kwè nan sesi, bagay, gon w konfyans ki p ap gen w ankò. Ou pa konprann? Paske deja m gentan twò kare pou afè mwen, e pa kounye a pou m ap vin nan fè fè fake blablabla. Epi tou menm si se yon moun m t ap bagay avè l konsa. An nou di jan Peep News di a, yon se yon open relationship li ye.
Si m te jwenn misye m pral nan lame wi. Yeah. Bon bagay.
Epi tou fè, premyèman, men yon lòt bagay ayisyen pa fin pran bagay tou. Otomatikman, pa gen moun wap pase yon moman avèl ou pral mete w ofisèl ansanm avèk moun nan Fed. Valè gason m pase, eske moun yo janm wè m afiche avèk lòt nèg apre 2 nèg marye an? M koupe anpil a lòt nèg. Mezanmi sa ri kreyòl.
Atansyon avèk lè gwo mo. Atansyon avèk lè gwo mo. Please you have to be careful. Please. Mezanmi. Please. M li e pa fòt mwen. It's ok, it's ok, go ahead. M pase anpil etap avèk lòt moun, plizyè lòt moun, mèt moun, you know, mari moun, mouche moun. Menm pa janm afiche m ansanm avèk yo kòm mennaj you know, ou byen yo menm tou yo pa janm afiche kòm mennaj paske se pa mennaj li ye, se sou kote nap sou kote. San, san, san, Ok, se la, m pa vle, wi. but ok. wi. E, e, e, e, e, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Sa di ou tou ke nan jou kap vini yo la, nan mwa kap vini yo la, e ou ta, m pa konnen, misye fè yon demand an maryaj, sa, sa tap enterese w? Misye ta fè yon demand ofisyèl an maryaj? Eemm, pou w marye. Li ta vle w pou epouz li, pou madanm li, ofisyèlman parlan? Oohohohohohoy!
Bon, monchè, heheheheheheheyyy!
Non men, ou fè eksperyans lan deja.
Wi M te eksperyans Monchè m pase etap wi Fed A 25 ans m nan m pase Antouka Bondye wi Humm Sa pa Sa pa enpòtan pou nou nan moman an Paske premyèman nou pa prese ansanm avèk relasyon nou Epitou al marye avèk yon moun se pa sa k pral pwouve ke moun nan ap ret ansanm avèk ou vre Yeah.
Se pa sa, sa se pa yon... Ou pa ta renmen misye bò kote w la la? Ou pa ta renmen misye bò kote w la la? Pandan w ap vann la, misye bò kote w la pase... Listen, listen. Apre w fin travay la, misye pase, li piko pou w. Ou konprann, li pase, misye bò kote w travay. Yo! Kote wi apre travay. Ou anpil dous. Wi, wi. But, banm di w, misye li menm, li vle si l ap antre Etazini a fòs kouraj pa l. Se sa l vle. Se sa l vle? Ya m pa gen pwoblèm vwe jan w di an pou m ta ba l papye. Anbasad fèmen wi, nou pa konn pou ki lè nou la pou vwe. Tande kreyòl mwen nan. Epi yon kesyon yo poze mwen m ap reponn li ak gwo bout mwen an. Misye vle antre Etazini avèk fòs kouraj pa l, avèk travay pa l, you know, like pou kont li. Li pa vle se sou kont mwen. Ou wè sa m vle di w lan? Paske e pa tout moun ki dakò pou yon moun antre l nan yon sans, ou pa konprann? Gen moun nan ki gen, chak moun gen ide pa yo, chak moun gen. pa fè pa yo fason pa but misye li menm li vle si poul antre etazini se avèk fòs travay pal travay li menm si sa pranl 20 tan menm si sa pranl 30 tan se a fòs kouraj li poul antre ozetazini menm si sa pranl 40 tan 70 an fred antre sa li vle so li pa Li pa vle like. Bon, nòmalman m pa m pa kont li, m pa m pa mande l kont tou, you know, m pa m pa fouye plis, ok, m pa fouye plis, m pa se bòt mwen m pa t ap gen pwoblèm non, ou konnen. Deja m se yon sitizen, m se yon sitizen, so yon timoun. Ok, so ou gen stati ou se sitwayen, ou se sitwayen ameriken? Wi, so sa vle di mwen m pa t ap gen pwoblèm. Ou se yon sitizen, donk sa pa t ap yon pwoblèm tankou pou w marye a misye epi misye benefisye rezidans lan, li moute li. Ah bon, m pral pale a misye. M pral fè ti pale a misye. M pa vle l konsa. By the way, kite m salye, ban m yon segond, kite m salye ti batè ki se batè e djaz K-Nation nan ki anba live lan ke aswè a se mwen menm k ap prezante yo. Y ap jwe ansanm avèk Klass aswè a Fort Lauderdale e se youn nan rezon ki fè ke aswè a mwen pa moute nan bal Djed Choudly an nan okazyon fèt li a paske ale nan bal Djed Choudly an m pral depanse kòb. Ke pa ale nan bal Djed Choudly an se kòb map fè donk map felisite epi remèsye ti batè ki anba live lan so ou di ke ou se sitwayèn e ou se amerikèn donk misye pa dakò pou se bay maryaj kòmsi pou se Li pa. Ok an bon kreyòl an bon kreyòl li pa vle si pou nal marye se. Pou rezon sa. Non nou pap marye pou rezon sa non. Nap marye paske nou santi sa, paske youn renmen lòt, paske youn vle kontinye ale nèt pran tout etap ki gen nan relasyon an, marye, fè pitit. Wi kanmèm men nou. Mwen wè sa w di an wi but pou marye a nou pa nou pa nou pa nou pa kwè ladan l. Premyèman mwen m gentan fè eksperyans sa m pa kwè ladan l. nan yon sans, men li menm li pa an bon kral nou pa prese imajine nou pral gen an kòman w di l lan 2 mwa ansanm mezanmi nou pa prese so nou jis ap swiv pou nou wè ou pa konprann nap swiv pou nou wè kijan sa ap vin ye blablabla eksetera but nou pa nou pa di jamè you know but pou konnya nou pa prese pou n kouri al sesi al sela nan sans sa ou pa konprann m dako wi men sa pa di nou pap janm marye, sa pa vle di nou pap janm menm kote, epi ou konnen. Ok, n ap gen pitit, n ap gen mouben, tout bagay nèt. Wi.
Pa vre?
So kounye a, ou pran definitivman nou nou an koup, e m panse sa se enteresan, donk se pa yon buzz pou tout moun ki petèt Mwen kwè sa, e menm si yon moun kwè tou, sa pa gade nou. Deja nou menm nou gentan konn afè nou, se si moun vle kwè ou pa, wap konprann so. Mwen pa twò nan bagay moun non, e ti pitit la li gen 25 an, m panse Dimilòm nan prèske dan lè trantèn, donk se yo menm ki pran desizyon pou yo ansanm, dayè ti pitit la di nou ke se li menm ki ki ekri flannè a, kòm flannè l ekri flannè a, donk.
Se yon fyète pou m di sa tou, mwen m pa wont, m pa wont se yon fyète.
Yeah, mwen te reve sou nèg mwen. Yeah, m pa kwè. Si m tap fè ko pa sa, m tap kaka. Mezanmi. M pa kwè moun, m pa kwè moun ka fè Shibaby kite nèg li, e m pa kwè moun ka fè Dimilòm kite fanm li. M pa kwè bagay sa. Non, non, non, non.
Ki tripotan yon moun ta vin bay Shibaby sou Dimilòm, ki tripotay Dimilòm ta vin, yon moun ta vin bay Dimilòm sou ou, donk, hey, nou se 2 granmoun, moun yo youn renmen lòt. Dayè, E Pierre Richard, Fanò, dayè ou wè Shibaby di se li menm ki tcheke nèg la. So, pou l di sa. Yeah. So, wi, um, premye, premye, premye, bon, gon reyaksyon misye te fè m te vrèman etone de li. Jiska mentnan m etone de li. Humm. Um, gon moun ki ekri l nan inbox li. Ou si, uh-huh. an video ki sou OnlyFans, kote m ap benyen, kote m ap montre moun yo bouboun mwen. Mm-hmm. M pa pale kreyòl nan bouboun, mezanmi. M pa, non, non.
Ok. Wi.
Kote map montre moun yo l. E pi, video sa gon moun ki nan um, paj lan ki pibliye video sa deyò. M pat kè. Ok. So, gon moun ki pran video an, ki voye bay misye nan inbox li. E pi yo, moun nan di l konsa, um, Ee wap fè entèresant avèk fanm ou an bagay ee m gen video bouboun ni wi bagay sa yo video bouboun ni kel voye bon mwen epi misye dil voyel bon mwen non nèg la di sou vle sou vle ma voyel bon mwen bagay sa epi l di li menm li di voyel bon mwen epi li voyel bay baby epi baby di lè baby gade li wè se menm video ki tap fè aktyalite bagay Huh? Lè w di l voye l bay Baby l voye l bay Dimilòm? Yes, oh Baby m rele l yes, li voye l bay Dimilòm. Ok.
So, lè l gade li wè se menm video a k t ap fè aktyalite, li menm kòm repons sa l reponn moun nan, li di, Ahh, kòb la gentan fèt deja, se sou Onlyfans ou pran video a, kòb la, m tèlman eton, paske. Konsa l reponn lòt la wi, li di, ah pwoblèm li to fèt. Se sou onlyfans ou pran l, se sou onlyfans li poste video a ki fè w genyen l bagay sa a. Kounye a moun nan li menm li etone pou tèt pa l, paske li panse ke l ta pral fache yo pa konprann bagay konsa. So se lè sa moun nan ap di, ah ou son o, ou son atis m renmen anpil wi bagay, ou konnen moun yo. E lè sa lè l wè pa sezi, e lè sa l ap vin pran pòz fanatik, se sa m renmen w wi bagay, ou se si ou se la. Jès sa te vrèman touche mwen, m te vrèman, waww. Paske mwen nòmalman, bon, si ete mwen sa te rive, m tap plime, m tap galope, m tap jape, m tap ranni. Yeah, yeah. But menm li jis, li resevwa fèl kalman, you know, li pa, so. Ok, that's good. Nou oh. kite res kesyon yo pou emisyon an. Ayy, ayy.
Ok, nou kite res kesyon yo pou emisyon an. Ou dakwa avèm?